E bagay ki biza anpil wi baz, paske w fin goumen w pran nimewo yon ti fanm menn, alòske lè pou w al ekri ti fanm sa w gen difikilte pou w ekri l, koz rezon w pa konn sa pou w di l paske w pa vle pou w al di l yon seri de bagay ki pral koz ti fanm sa pa entèrese pale ansanm avè w ankò. E menm bagay sa konn pouse w al di fanm nan yon seri de bagay ki koz sa ke w pa swete rive a vin rive vre baz. Yow man, ou pa ka la epi pou gen pwoblèm sa man, sak fè map diw just pozo king love pral mete w alèz man ok. Se sak fè nan video sa jodi a la m vin montre w kisa pou fè kisa pou di yon ti fanm lòske w fenk pran nimewo l baz ok. Nan mesye n konn sa l ye deja man depi n gen kesyon se just poze yo nan kòmantè map rive sou nou chak youn apre lòt tann repons ou baz ok man. Ann ale byen rapid. Talè talè ti mesye gon bagay nou manke bliye la. Si w poko abòne a chanèl la fè sa kounya. Gade anba adwat videyo a pou yon ekriti wouj ki make subscribe oubyen abòne, just klike sou li epi aktive ti klòch la, retire sou personalize mete sou tout, konsa chak lè nou lage yon misil, YouTube ap voye l ba ou. Like videyo a epi kite yon kòmantè, epi si w gen kesyon tou pa ezite poze yo paske nap reponn tout ok Ann avanse. Avan tou mesye gon bagay ki trè enpòtan pou n konnen menn, lòske wap ekri yon ti fanm baz, pa gon lè fiks pou ekri ti fanm nan menn, ou ka ekri fanm nan nenpòt lè w vle baz. Ou ka pran nenpòt lè ou santi ou alèz lè ou ekri ti fanm nan. Si se maten ou ka ekri l, ou ekri l maten, ou ka ekri l nan lajounen oubyen nan aprèmidi ou ka ekri l menn. Ou konprann? Paske si ou pral mande tèt ou ki lè pou ekri l egzat baz m pap ba w manti lè sa ou pral gen yon eta despri enferyè menn. E pa mande si ou pral mande fanm sa ki lè pou ekri l ankò baz. Yow! Menm fanm nan pa konn kilè pou ekril non menn li pa konnen podyab epi ou menm ou pral mandel ankò kounya li pral baw nenpòt lè yon seri de lè biza menn konprann se ou menm ki pou konnen kilè ou santiw alèz pou ekril avèk kilè ou pa santiw alèz menn si ou sispèk fanm nan gen maril nan kay a maril menn bon sa son lòt ka ou ka eseye evite yon seri de bagay ou ka eseye jere sa ou ka kontwolew men gen de sitiyasyon ou ka retwouve lèske ou pran nimewo yon ti fanm sa ka rive son ti fanm ou abitye ansanm avèl deja ou just pran nimewol oubyen son ti fanm ou poko janm abitye avèl ditou ou pran nimewol menn. Ann di ke se yon ti fanm ou poko abitye avè l ou gen nimewo l. Pa egzanp ou te kwaze l bò yon tiyo l vin nan dlo konsa bagay sa yo. Ou te konn wè l men w pa t abitye avè l deja. Ou just deside w al pale avè l ou pran nimewo l menn. Premye bagay pou w konnen baz se just bat pou w alèz a fanm nan avan. Pase gen yon seri de nèg imedyatman ke yo parèt sou fanm nan yo tou demontre yo sou koze. Ou konprann yo pral di fanm nan depi lè ou te wè l ou te entèrese l bagay sa yo. Ou te toujou renmen l ou te sesi. Se la bagay yo sèlman potko janm ka vin pale ansanm avèl yow moman sa yo poko rive pou fèl menn wè sam diw la. Di tèt ou poko sou koze menn just di tèt ou bon ti fanm sa pral madanm mwen vre menm poko sou kozel men sèlman wap voye yon seri de sinyal bali pou montrel kisaw vle ou wè sam diw la wi menn nan konvèsasyon wap gen ansanm avèl yo menn se bat pou alèz a fanm nan avan paske ou paka pral di yon fanm ou renmenl san ke ou menm ou poko alèz ansanm avèl sitou si fanm sa li menm li pat deja gen zye sou ou baz. Bat pou pale ansanm ak fanm nan de yon seri de sijè menn ki kapab fè fanm nan vin alèz ansanm avè w. Pa egzanp, lòske ou pral ekri fanm nan pou premyè fwa ou fin pran nimewo l menn, lè moman an rive ou deside ekri l la ou ka just di l yon bagay konsa, Jodi a m wè w bò tiyo a, ou vin pou chavire lespri m pa vre? Bon, kisa w t ap fè avè m apre sa? Yow! Bon lè w fin fè bagay sa a menn, fanm nan ka di w, O, kòmsi tèlman m te bèl konsa? Jis pou twonpe vijilans fanm nan ou ka just di l yon bagay konsa, ou ka di l, Non, e pa sa non, koz ou gon jan w pale a moun byen, waw! Felisitasyon tande. Yow, kòmsi lè w fin ekri fanm nan konsa, an fonksyon de jan fanm nan ekri w epi ou menm ou ka kontinye ba l pawòl de sa ke li menm li di w la. Epi, dezyèm bagay lan se pa pale avè l de vi entim li menn. Pa mande l kòmsi yon seri de bagay, de sa l ap regle, de sa l ap fè la, konprann, kote l ye la. Ou poko nan plas pou w ap poze fanm nan jan de kesyon sa yo menn. Ou ka toujou pale avè l de yon seri de sijè sosyal tankou enfòmasyon. sou fanmi l, wè sa m di w la wi menn, pale l de lekòl li, pale l de sa l renmen, bagay sa yo, eksetera. E pandan w ap pale avè l de lekòl pa egzanp, ou ka pale avè l de goumen nan lekòl, w ap chanje sijè wi menn, fòk ou alèz pou fè game sa a wi baz. Ou konprann? Epi an fonksyon de jan fanm nan reponn ou, epi w ap pale ansanm avè l, pa pale avè l de tout sijè yo yon sèl kou. Ou ka pale avè l de youn jodi an, epi yon lòt jou ou pale avè l de yon lòt sijè, bagay sa yo menn. Se yon seri de bagay k ap rann fanm nan vin alèz ansanm avè w. Epi lòske w ap pale ansanm avè l, pa egzanp, ou ap pale avè l de goumen nan lekòl, ou ka di l ou menm ou pa renmen jan de goumen sa yo, yon sèl ti goumen ou menm ou renmen. E lòske yo di l yon sèl ti goumen an, si l mande w ki goumen li ye, e pa fòseman pou w reponn menn, ou pa bezwen reponn li, ou ka jòs di l, bon, w ap gen tan di l. Lè sa a w ap parèt misterye nan zye fanm nan menn. Sa yo se yon seri de bagay ki enpòtan k ap chame fanm nan pou fè fanm nan enterese nan pale ansanm avè w baz. Pa twò santre konvèzasyon yo sou ou man. Plis fè fanm nan pale de tèt li. Ou wè sa m di w lan wi man. Sa se trè enpòtan lòske w ap kominike a yon fanm. Alò mesye se jan m di nou an evite al kouri di fanm nou renmen l. Se just bat pou fanm nan alèz avè w avan man. Epi mesye nan premye semèn sa yo ka just ekri fanm nan man, pale avè l, konprann, voye ti mesaj ba li, ba l ti apèl tou sa. Ou ka fè 2 oubyen 3 premye jou yo ap ekri l souvan, rele l souvan men aprè sa, bay fanm nan yon ti. Pas poul ka ekri w tou menn pa janm twò kole jis pou pa parèt tankou ti pantan. Epi alò mesye si n vle yon dezyèm pati nan videyo sa di l nan kòmantè epi n ap kwaze a la pwochèn pou yon lòt nouvèl videyo tchaw.